Avyon li pran sot jet. Nou wè di yè sak rive la. Enben, yon male kap sot nan jaden mèt la, lap tonbe sou yon bourik. Li ka pa mouri. Ay toutoun gen kòb ochan, lanmò ou kon si pi liksyez. Gade yè sak rive Kobe Bryant. Ou konprann? Donk Kobe la li moute avyon la, li moute yon elikoptè epi sou an tè la, elikoptè a tonbe. Donk jiska prezan ou pa janm di nou kote kò misye ye men jan m wè bay la boule la, monchè m pa kwè yo ka jwenn kò misye. Si yo bezwen kò a, gen lè e zo yo y ap jwenn. Sa vle di se sa, tout ozo di pi wo pran pi gwo so. Enben, se te pawòl granmoun pou jodi lendi a. Pawòl granmoun pou jodi a se sa l ye avèk Ti Sèwon. Pa bliye ti kesyon entelijans nou, ti kesyon entelijans nou, ti kesyon entelijans nou, Nan ki ri Rue du Centre ye? Premye moun ki rive voye bòn repons lan, l ap genyen 1444 minit sou telefòn li. Nou pral gade ki sa k te deranje pèp la, sa k te ba yo pwoblèm pandan jounen an, sa k. pa t fè kè w kontan, sa k te deranje w pandan w rive yon kote ou wè sa, eben li ba w pwoblèm, li deranje w e w panse fò ke gen yon entèvansyon ki fèt pou yo ka ranje l. Gen yon zanmi ki di nou avan yè li kwaze, pandan l ap pase nan zòn Bisantnè, eben li wè yon kadavr atè, bagay sa te deranje l anpil, depi lè a misye pa ka manje konvenableman. Doktè Jean, bonswa, byenveni a Megafon, kòman nou ye doktè? E nou anfòm Beauchamp e bon m regrèt m pat gentan rive nan ribrik e Sak deranje m nan, gon bagay ki deranje m e semèn sa wi, m pa konn si m. Nou poko fèl, nou poko fèl, nou poko fèl, nou pral pase ladann la yon ti moman ankò oditè yo pral gen pou rele nou. M gon sitwayen yo refere m ki vann materyèl medikal e yo bay misye nimewo m misye tonbe rele m de Gonayiv etan misye banm prèske 42 apèl misye voye materyèl yo ban mwen sou whatsapp epi misye ap di m pou m voye kòb bon mwen m ki yon ti jan entèlijan m di bon m pap voye kòb toutotan m pa wè misye e lè m rantre m fè misye vini nan klinik lan Beauchamp kwè m si w vle m konte yon ti sòm tou piti bay misye pou misye al chèche youn nan materyèl yo pote ban mwen. Ebyen, depi jou sa a, si m jwenn misye sou telefòn, se sou yon lòt nimewo. A, wè, sètadi gen yon pakèt moun k ap fè eskwokri, gen yon pakèt moun ki ap pran kòb moun. Non, men eskwokri a ka fèt nan telefòn, li ka fèt nan telefòn, men lè nèg la debake fas a fas, m wè vizaj ou mèt la, li pa enteresan ditou. Wè, donk, si misye ap koute, si gen yon fanmi misye k ap koute, fè misye pote materyèl doktè a vini, paske doktè a gen yon pakèt moun pou l bay swen.

Antouka ou menm jodya la wi sak deranje w la se pou kounya. Se pou yon ti moman ankò la. Se pou yon ti moman ankò men ann kite doktè. Doktè ou wè ou wè jan w wè granma ap gade nou la. Ou wè jan w wè granma ap gade nou la doktè. Granma granma lè yon fi pa ka fè pitit ou se ou se yon granmoun ki gen de twa jou sou tèt ou ou konprann e ou te di m ke w gen yon makomò ki te gen yon pwoblèm konsa e ki pa t ka fè timoun. Men ou menm ki se yon fi granma si w ta konnen ou pa ka fè pitit nan ki nivo sa ap deranje w granma sa k pase la
kite sa konsa ok yes ann ale. Bonswa tout fidèl oditèm yo bonswa tout moun fanatik yo tout moun kole tikèt yo moun de Florida yo Moun eeeeh map di kole ticket wap di m epa kole ticket yo di si se ou Granma menm. an avanse epa gen tan non Wi granma ok eeh ou di wi. yon bagay bochan wi m pa konn sa w di a Ou non pa konn sa m eeh di an ok ah lè kòm wè si lè on moun fi nan gen ahan. kwasans li kòm si l pa ka fè pitit e sa M w pa vle konn si di. se konsa yo di li granma men Gon bagay ki lè. rele kwasans pa ka fè pitit bochan.
Kòman w santi w? Pa egzanp, kòman fi a dwe santi l lè l gen pwoblèm sa? Gen moun ki konn viv nan pèsekisyon, yo pa ka fè pitit tou dousan. Pèsekisyon? Kòman pèsekisyon? Sa sa vle di pèsekisyon? Sitou lè w ap pran mari moun ki pa pou ou, e kòmsi yo lage yon pèsekisyon nan gongon ou. Sa di w ap fè pèdisyon, pèdisyon? Wi, sa yo rele pèdisyon tou, men yo itilize sa an bon kreyòl, vòlè fanm, vòlè mari k pa pou ou tou.
Yo fòk nan al pitit. Wi, ou pa ka fè pitit.
Se lè tèt pitit la fin deyò epi ou wè li antre ankò. A bon? Sa rele pa ka pouse pèdisyon, pi rèd. Pa ka pouse pèdisyon. Anpil pèdisyon. Konnen granma jwenn nan bagay sa yo, mon Dieu. Wi.
Bon, mwen lè epòk lè, la m jòj e pitit mwen, m pa t pran l.

E fanatik Megafon, n ap salye manmanm k ap koute nan vil Gonayiv ki s yon fidèl oditris. N ap salye e madanm mwen tou ki branche e plizyè lòt zanmi nan vil Gonayiv. Ebyen Bochan nou konnen ke nan tout sosyete, espesyalman sosyete ayisyèn nan, enpòtans e zafè fè pitit, enpòtans pou yon èt imen repwodui tèt li, dayè se finalite nou te ka di e lavi a sa paske si si lavi a pwolonje Se jis paske ou menm kòm gason oubyen ou menm kòm fi ou aple a kite yon èt ki sanble avè w ki petèt diferan men ki pral pwolonje adn ou donk se sa donk nan tout sosyete kote yon fi oubyen yon gason pa ka fè timoun sitou pou fi paske depi pa ka gen timoun nan yon koup le pi souvan se fi a yo rele manman milèt andeyo lakay mwen yo rele manman milèt wi manman milèt donk jodia rapidman nou pral gade pou nou wè kisa ki ka fè ki ka rann yon fi enfètil. Ou di ke gen yon diferans antre enfètilite e sterilite. Ki diferans ki genyen?
Se yon nuans li ye. Si n ap pale de sterilite lakay yon èt imen oubyen yon èt vivan, se lè l gen enkapasite pou l repwodui tèt li. E enkapasite sa a li esplike pa plizyè koz. Li ka yon koz fonksyonèl, li ka yon koz òganik, Konsa tou, li ka yon desizyon volontè pou moun nan pa repwodui tèt li, pou l pa fè timoun. Alò ke enfètilite an, se de twoubl ou jwenn nan yon koup oubyen lakay yon moun ki rann li difisil pou l repwodui, tankou yon fi pa egzanp ki genyen yon sendwom nan ovè li kote ovè yo pa fonksyone li byen, li pa ovile, donk li enfètil. Sa vle di menm lè, nou pral tande sa a lè, menm lè. Li nan yon koup kote mesye a anfòm li men le fèt ke l gen ti twoub sa lakay li, li pa ka repwodui oubyen tou fi an pa janm ka fè yon timoun vivan donk sa a se se li menm ki ki enfètil alò ke sterilite se lejèman diferan donk si n ap fè rapid paske nou pa gen lè n ap di ke n ap fè yon ti rezime de aparèy jenital fi a paske se aparèy jenital lan ki jwe yon wòl enpòtan nan E nosyon fè pitit. Enben, lakay fi an, nou gen de ògàn ekstèn e ògàn entèn. Ògàn ekstèn nan aparèy jenital la, se vilv lan ki deyò. Answit, nou gen e vajen an ki andedan, se premye e kondi an. Nou gen uterus lan avèk kòl uterus lan. Answit, uterus lan pwolonje pa twonp de Falòp yo, de dwat a, yonn a dwat, yonn a goch, epi ovè yo. Donk, an gwo, se, se sa. Donk, n ap pale de vajen anvan. Vajen an, ki wòl li? Se, li jwe yon wòl nan. rapò seksyèl la sa rele kopilasyon donk lè fi a gason ap fè bagay se peni gason li penetre nan vajen an donk poukisa nou pale de vajen paske se pòt dantre enfeksyon ki ka mennen vè enfètilite pa egzanp si yon fi li debite nan sèks bonè epi non nan sèks non pwoteje li souvan atrape dè enfeksyon e enfeksyon sa yo alalong yo pase nan vajen an yo kite espas vajen an lè fi an gen règ li kòl matris la ouvri. Ebyen enfeksyon sa pase nan matris lan li monte pi wo toujou lal antre nan twonp yo epi li bay yon enflamasyon nan twonp yo sa yo rele salpenjit kwonik donk yon salpenjit kwonik alalong lap detwi twonp lan e lap bouche twonp lan donk li difisil konnya pou ovil lan rankontre avèk sèmatozoyid lan oubyen lèw resi rankontre donk pa gen pasaj ditou donk fi a li trè difisil e pou li ansent donk premye faktè ki ka fè yon fi pa ansent se dè enfeksyon repete oubyen des enfeksyon kwonik ki pa trete. Wè, sètadi ou di ke twò bonè, sètadi twò bonè vle di gen yon lè ki fikse, gen yon laj pou yon fi ta kòmanse rantre nan sa ki rele lavi gason oubyen relasyon seksyèl.
Nòmalman li ta sipoze sa, yon fi ki pa ko pare pou l repwodui tèt li, yon fi ki nan ki lekòl, ki nan ti klas piti yo donk. ki pa li pa prè pou li fè timoun e le fèt ke li jèn donk li pa gen matirite ase pou l konprann seksyalite a donk lè l resi e fè sèks lan l ap fè l de manyè tout afè inosant e pòt ouvè a enfeksyon avèk tout pwoblèm ki gen rapò a gwosès prekòs e otre. Kounya e lè moun nan met e lè gason an met chapo a. Bagay yo rele chapo a moun nan mete nan ti sak pèl la. Eske fi a konn pran an Sa se yon metòd ki kapab prevni moun nan de gwosès prekòs, de enfeksyon men an n di ke yon timoun 12, 13, 14 an ki pa janm tande pale de sèks se zanmi lekòl li k ap entwodui l vè la seksyalite se pa si ke li pral a menm de konnen oubyen a menm de sèvi avèk metòd sa yo. Donk lòt pati nan ògàn fi an ki ka enterese Ver enfètilite se kòl matris lan. Ebyen kòl matris lan kisa li ye? Se pati enferyè kòl lan ki gen yon kanal ekstèn, ki gen yon kanal entèn. Donk lè fi an gen règ, donk kòl la lejèman ouvè pou l kite san an pase. Kisa san an ye? Se kouch sipèfisyèl andomèt lan ki dekole epi ki rejenere aprè. Donk an n di yon moun ki gen yon pwoblèm onivo de glè sèvikal la. Glè sèvikal la se yon ti likid. Filant ou pa ou pa se ozanviwon de trèzyèm katòzyèm ki nan peryòd ovilatò w lan. Donk, si gen yon anomali nan glè sèvikal pa w la, li twò pwès oubyen l pa gen glè ditou, donk li yon ti jan pi difisil pou spèmatozoyid yo pase menm lè ou ta ovile. E sitou, se yon moun ki abitye fè de. de zavòteman volontè, de kirtaj repete, donk kote y ap dilate kòl matris la, donk ou ka vin gen yon enkonpetans sèvikal, donk kòl matris la pa janm ka fèmen byen, donk ou ka tonbe ansent, men kan ou kòmanse rive nan vendezyèm, vennkatriyèm oubyen disetyèm semèn, tout presyon ki gen nan uterus lan vin rann kòl la ouvri epi ou tonbe ap pèdi timoun anvan menm ke

Kisa ki koz timoun nan komsi wap tande. Madanm sa ap mare palestin oh ap jès grenyenyenyenyen oh. Map tande sak koz timoun nan lè kwasans li te konn vini le 13 li kounya l vini avan le 13 ou konnem timoun granmoun yo ye. Ok granma nap pale de sa la nou nan matris la lè nou rive nan ovè nap di eksa non li pa òd de sijè non li poze yon kesyon ki avan ekspoze a donk ann ap kontinye avèk ekspoze a Beauchamp e. E ami jòj. La nou nan uterus lan kounya nou nan matris lan. Non doktè sa m tap di w pou w kontinye pa egzanp e Ou pa menm di moun yo bonswa e sa w ap di a. Gon seri de tèm w ap itilize la petèt chak lè w di ou te gen dwa di setadi e Yon fason pou plis moun ka konprann wi an de mo e paske tèm yo trè medikal moun yo ka yon ti jan e paske talè w ap pale de beyan se sa? Ok ok bon li fasil pou konprann Beauchamp on moun ki ansent e ki pa vle gwosès la lale nan on milye kote li di bon li pa vle timoun nan donk pa bliye ke gwosès la se andedan matris la e kòl la se li menm ki fèmen matris la pa anba ebyen pou fè avòteman an donk ou dilate kòl la ou fè kòl la ouvri avèk petèt yon enstriman e Le fèt ke w ap plede ouvri l ouvri l konsa donk yon lè l pap ka ret fèmen se sak rele beyans lan. Donk le fèt ke w fè twòp kuitaj kòl matris ou pa janm ka ret fèmen. Ayibobo Ayidòl lè w gen twòp pitit ou fè pitit la ou jete pitit la? Ou pa ka pale kreyòl? Lè w jete twòp pitit sa vle di ou pa fè pitit se sa pou w di? Memwa w vin fèb pou nou. Ayiti ou vin pa gen. An n di yon moun ki fè 2 avòteman repete donk si l ap plede fè sa li gen anpil chans pou li Gon twomatis, sa vle di pou kòl matris sa malad li paka ret fèmen donk lèl deside ansent tout bon an lap pede pèdi timoun anvan ke. Gen timoun ou konn wè dò kay lekòl nan maten epi nan dènye ti yo tande wouyy wouyy wouyy wouyy timoun nan mouri se se ti zanmi li twa i mennen ak e yo epi kounye a menn i gwòs pou mennaj la e mennaj la pran i benw remèt epi i bwè i mouri ou pa konn sa. Bon bagay tou timoun nan sere vant Yo poko janm konn sa. M wè sa yo wi paske mare 5 kob m tande mare 5 kob mwen a ou ta Grandma Grandma kote ou soti avèk bagay sa yo Grandma Doktè èske
bon ansanm de pratik sa yo ansanm de pratik sa yo vè kisa yo ka mennen apa de enfètilite a e vin pa ka fè pitit vin pa ka fè timoun vin pa ka anfante e ki lòt bagay ankò yo ka antrene pa egzanp modèl de an nou di de dentèripsyon de gwosès sa yo e jis kisa l ka. Koze ankò.
Anfèt, li deranje fonksyon pou fi a repwodui tèt li. M pale de sa l fè nan kò l la, m pral pale de sa l fè nan matris la. Pa egzanp, lè w ap fè yon, lè w resi ouvè kò l la, ou pral pase de enstriman kounye a ki pral, m te ka di, vilgèman, grate andedan matris la. Ebyen, gen yon nivo, si ou. Si ou grate twòp andedan matris lan li pral domaje andedan matris lan. Non, mwen ap pale de abòteman. Donk, le fèt ke ou pase twòp enstriman an twò apiye ou twò peze l andedan matris la, li vin fè matris lan domaje. Donk, tout pawa matris la gen tandans kole yonn avèk lòt. Donk, li domaje matris la. Donk, pa gen posiblite pou lè fi a ansent kounye a pou ze a al tache andedan matris la. Donk, se sa ki gwosès lan. Se yon jèm fi yon jèm gason ki rankontre nan twonp lan epi l desann l al tache nan matris lan. Donk se sa gwosès lan. Donk lè w plede fè avòteman, donk pawa matris yo gen tandans andomaje, yo kole yonn ak lòt tankou yon beton, donk pa gen espas pou yon timoun vin loje, pou l vin rete. Oubyen tou, si se pa avòteman, kounye a, se yon fi pa egzanp ki pa janm al lakay jinekològ, li pa janm tande sa yo rele sonografi, oubyen tou li remake l gen yon boul nan vant li, li tou remake anba ti vant li di. Lè l resi al fè yon sonograf yo di l gen yon fibwom ebyen olye li dirije l vè yon sant pou l konnen ki gwosè fibwom nan ki tretman ki apwopriye ebyen li ale kay frè entèl oubyen l ale nan tèl legliz li tonbe priye epi nan 8 10 12 an lè sa l gen 42 43 zan li vini ka yon jinekològ non li vini ka yon jinekològ lè konsa l marye pou l fè timoun donk se se yonn nan koz ki gen rapò a matris la ki ka fè w pa ka fè timoun se oubyen se de kiretaj repete ki andomaje anndan matris la oubyen dè anomali nan matris la de jan fibwom, gen dè anomali nan matris la tou kote andedan matris la li sipoze gen yon sèl chanm ki pou resevwa timoun, dèfwa li konn gen 2, li konn gen 3 ok, donk sa se koz ki gen rapò avèk e matris lan. Donk lè fin pale de matris lan kounya sa se lòt pati ki ki jwe wòl nan repwodiksyon fi a, enben se twonp yo, twonp yo kisa yo ye bochan se dè ti kano, dè ti kanal, ok tankou yon tiyo. ki se nan syèj twonp lan ke fekondasyon an fèt, fekondasyon se rankont jèm fi avèk jèm gason donk nou te di pi ba enfeksyon repete, enfeksyon kwonik pral andomaje tiyo sa yo se kòmsi yo gen de ka kalkè ki nan fasyente yo andedan yo.
ok ki ala ala alalong vin fè yo kole yonn ak lòt oubyen ki k fè yo kareman bouche donk moun nan li li li ovile mari a pa gen okenn pwoblèm nan spèm pa li nan jèm gason an men kote pou fekondasyon an fèt la li bouche. Èske sa yo gen tretman doktè? Esterilite tibè la li. tretman antre gimè. Paske si twonp lan bouche, li trè difisil pou repèmeabilize l, vwa m te ka di enposib, paske menm lè w gen tandans opere sou li pou ta retire pati k pa bon pou refèmen, lè l ap sikatrize, li pral sikatrize mal e lè sa ou pral ekspoze moun nan a gwosès andeyò matris paske Kanal la sipoze pase, jèm nan sipoze pase san difikilte men lè l gen sikatris ladan l, donk jèm nan gen tandans rete nan twonp lan e la ou al fè gwosès ektopik e gwosès andeyò matris. Donk yon gwosès andeyò matris se yon ijans kote si moun nan pa opere touswit li ka pèdi lavi l. Paske twonp lan li pa fèt pou gwosès, lè gwosès la devlope ladan l l ap eklate, l ap bay yon emoraji andedan vant lan, sa rele emoraji entèn nan lang nan. Donk nou pa ka konseye pèsòn al la. Sa vle di yon nèg ret la. Non, sa vle di tout pwoblèm nan twonp. trè enpòtan. Ide li lè w opere le pli souvan se koupe ou koupe twonp ki pa bon an epi ou mare l paske si w kite twonp ki pa bon an moun nan gen anpil chans pou l refè yon lòt twonp gwosès e pa Donald Twonp granma li gen chans refè yon lòt gwosès andeyò matris ladan l ankò. Donk, an rezime, pou twonp lan, n ap di enfeksyon kwonik yo andomaje twonp lan e ekspoze moun nan a oubyen pa ansent ditou oubyen a fè gwosès ektopik oubyen gwosès andeyò matris. Epi lòt pati ki enterese fi a nan repwodiksyon tou se ovè yo. Ovè yo se tankou, m te ka di, yon ògàn ki la pou ponn yon ti ze ki se jèm fi a ki rele ovil la. Chak mwa, pou yon fi ki gen sik li chak 28 jou oubyen chak 30 jou, se ozalantou de katòzyèm, kenzyèm jou. Donk, konn gen de difikilte, m ta di fonksyonèl, puiske avèk medikaman yo konn ranje ki kè, ki fè ovè lan, li pa fonksyone byen, li pa, li pa pwodui on ze chak mwa, men l gen plizyè lòt ti ze andedan l k ap miltipliye, miltipliye, ki vin fè ovè lan gwo, ki bay fi a doulè, Ki vin fè sik lan, sa vle di règ lan ki li gen chak mwa a. Li gen dwa gen règ lan. Donk ou vle di chak lè gen doulè, chak lè fi an gen doulè, gon pwoblèm ki fè l gen doulè a? Chak lè fi an gon doulè anba ti vant, se yon pwoblèm kèlkonk. Li gen dwa yon ovè ki mal fonksyone. Sa vle di gen anpil fi wi, si n ap. Li gen dwa se dè enfeksyon kwonik ki oubyen fè ovè, oubyen ba l dè aderans, sa vle di tout ògàn anba ti vant yo, yo kole yonn ak lòt. Donk chak fwa fi a bouje, pa bliye ke matris la. li chita anba vant fi a men l gen plizyè kòd ki atache li. Ou vle di doktè si gon on fi ki gen règ li lojikman l pa ta sipoze gen vant fè mal?
La plupart de fi pa gen doulè lè yo gen règ men gen de fi tou ki plis sansib avèk òmon ki bay règ yo ki plis sansib avèk dekòlman kouch sipèfisyèl sa vle di ti kouch ki anlè nèt anndan de matris la ki pral dekole chak mwa lè pa gen gwosès ki pou ki sòti an paske uterus la ap fè yon ti kontrakte l ap fè yon ti mouvman pou l ekspilse san gen fi ki sansib avèk mouvman sa a ok sa a ka ba l yon ti doulè li pa pwoblèm sa yon enfeksyon ki grefe sou tout sa n ap di a yon enfeksyon ki akonpanye pwosesis sa a li ka egzasèbe li ka ogmante pwosesis sa a ki vin fè li gen doulè donk yon fi ki gen pwoblèm nan ovè. Non sèlman règ lan pa vini byen, donk pwosesis pou l gen règ chak mwa li totalman chanbade, li totalman an dezòd, donk li fè fi a pa ovile, li ka gen 2 koz, li ka yon distrofi, konsa tou li ka dèz ovè. Kisa ki distrofi?
Distrofi se ovè la menm ki ki ensifizan sa vle di l paka travay pou kont li pou l, sa vle di gen. On sinyal sèvo a ba li, li voye òmon ki pou fè ovè la fonksyone ki di m bezwen yon ze nan 15 jou oubyen nan 14 jou. Enben, o si ovè la ensifizan li pa ka fè ze sa. Men tou, konn konn gen yon dezòd nan òmon yo, jan yo vini an yo pa vini byen, yo pa doze byen, ki konn fè ovè lan mal fonksyone, ki vin fè fi a li gen dwa gen règ li le premye, answit le 16 li wè san parèt ankò. Donk tout fwa ovè la ap mal fonksyone oubyen tout fwa òmon yo pa, echanj òmonal la pa fèt byen, donk. règ fi an, sik lan, debalanse e li difisil pou jwenn yon ovilasyon, or se ovilasyon an, se pot ti ze pa fi a ki pral mele avèk pa gason se li menm kap bay gwosès la. Donk e an gwo se tout koz sa yo lakay fi. Donk mwen fè yon, kòm nou pa gen anpil tan m fè yon rezime e m ta ka di vrèman global. E donk si gen kesyon de la part de Beauchamp oubyen de la part de Lamy Georges oubyen de la part de Tisserand e Granma e oubyen de la part de Auditola nou ka e rapidman. detay yo. Jisteman, doktè Jean, n ap pale la de koz ki kapab fè on fi pa ka fè pitit. E èske, anfèt, nou pale de on jèn fi ki rantre nan relasyon seksyèl two bonè e kapab kreye sitiyasyon sa a lakay li. On moun ki ap fè kiltaj, ki ap fè entèripsyon de gwosès, E de tanzantan, sa ki rele nan langaj kreyòl la jete pitit lan. Donk sa a se yon bagay ki gen dwa koz moun nan li pa ka fè pitit alalong. Men èske sa konn lye tou a abitid alimantè moun? E nan yon sans nou ka di sa paske gen de vitamin tankou vitamin E, vitamin A ki jwe yon wòl enpòtan nan fekondite, nan fètilite fi an. Donk yon fi ki souzalimante w ap wè si w pran. e yon fi ki nan menm tranch daj avè li, lè yo mete yo sou yon koub de kwasans, sa vle di, lè yo pran wotè po a avèk devlopman li dan dan lespas, w ap wè yon moun ki souzalimante, yon moun ki pa manje byen oubyen ki pa jwenn nitriman, li pa jwenn vitamin, li pa jwenn, m te ka di nannan manje a byen, li, li le pli souvan li pa devlope ase, e sa gen yon ensidans tou sou fètilite li, sou fason li, li ta, kò a ta sipoze travay pou li e fè timoun.
Mega Fun sou Radio Mega chak aprè midi 6 è 8 è y a un show Sa e di mwen bwè chan mwen bwè sèl tout jèn gason kounya avan ou pran yon fi mèt la prepa yo mande cheri je t'aime.

li pa janm ovile sa ka fè li difisil pou li fè sa. Li paka ovile? Wi, li pa ovile fasil oubyen li pa ovile ditou e la a li difisil pou li tonbe ansent si li pa wè yon doktè ki pou mete li sou yon tretman pou li pou ovè la fokse pou ranje sik la answit pou ba li medikaman. Ok si se medam m te gentan fache kontre nou wi Eskize m. Ok, doktè ou pale de vitamin, gen de vitamin ki vitamin E avèk vitamin A. Donk ou menm èske ou konseye anpil moun ki jodi a la ap koute nou, jèn fi sitou, konsome anpil E, anpil A, vitamin E, vitamin A? Ann di moun yo tout vitamin sa yo e fèt ou pa bezwen al nan famasi pou achte yo si doktè pa preskri w men ann di moun yo si yo eseye manje natirèl sa vle di manje mwens bagay enpòte Donk alimantasyon an ap pi ekilibre, l ap pi sèn e lè sa l ap gen mwens chans pou l fè yon defisyans nan vitamin E ou l ap gen plis chans pou l pa gen pwoblèm ki gen rapò a mank de vitamin ki pral bay enfètilite. 46 ka 46 94 20 20 46 94 20 20 se nimewo sa nou kapab itilize pou nou poze Doktè Jean kesyon sou zafè sa kesyon enfètilite, sterilite kay medam yo E nou tande kesyon enfeksyon an se youn nan koz primè ki kapab fè on moun pa ka fè timoun.
Se youn nan premye koz. Yon ti konsèy m t anvi mande doktè a, bon se pa jis yon kesyon non, si petèt nan fen emisyon an w ap fè sa paske moun yo la m si e sèten ke y ap soufri. Non men ou mèt tou pran kesyon an epi nan fen emisyon an nan yon minit ou ka rezime. M t ap mande w kèlke konsèy pou pou on fi pou di ki ki trouvel nan sitiyasyon sa donk sa se petèt kote psikolojik ou konprann paske a kou si ou konn jwenn de ka konsa mentnan ou konn gen on fason ke ou akonpanye yo ou remonte moral yo donk m tap mande w kèk konsèy petèt on moun pou di ki nan sitiyasyon sa sitou fi yo ou konprann donk ki konpòteman ke yo ka genyen donk kijan ke yo ka konpòte yo anndan sosyete a. Ou konprann e kijan yo ka aji tou pou yo ka toujou rete e pou yo kenbe bar la. Ebyen Bochan yon fi ki gen yon patenè ki ap di ki gen yon nèg oubyen ki marye men kap viv avèk yon nèg nan kay nèg a dèyè do chak jou ou wè 1 an a 1 an edmi pase ou pa janm tonbe ansent la fò ta kòmanse kesyone e kesyonman an li pa pratikman baze sou fi an non menm jan kòmsi nou konn nou ap viv nan sosyete machis ebyen se fi a avèk gason ansanm ki sipoze al lakay doktè a. Gen dwa se gason an ki gen pwoblèm nan. Wi jisteman wap skrine sa vle di wap chèche tout koz sosyete a lakay fi a ou fè l fè egzamen answit gason an wap le sa k pi senp pou fè gason an fè ou fè l fè yon spèmogram se yon egzamen ki pou wè ki kantite spèm li pwodwi a èske li sifi.

Obezite, li jwe tou nan enfètilite. M te fè anpe deja lè se ti alko wi lèm te fè karin fèm avèl wi. Souzalimantasyon, malnitrisyon, li jwe nan enfètilite tou. Donk eksè dè 2 kote li bay pwoblèm. Wi jisteman. Wè twò gwo li bay pwoblèm epi bon.
Twò mens pa bon. Lefèt ke wap abize de alkòl. lakay fi e lakay gason li son faktè tou nan fò pa bwè twòp alkòl fò pa bwè twòp alkòl e fò pa dwoge tèt ou le fèt ke wap fimen tou ok sa se de faktè ki jwe yon wòl nan wap pale de dwòg di ou byen dwòg ki vle an di se abitid dwoge nèg kap fimen bòz ou byen mariwana paske sa yo sètèn fwa yo konn konsidere kòm dwòg dous. Oubyen nèg kap fimen krak e kap pran lòt gwo dwòg yo. Kiyès kiyès dwòg sa yo ki pi di? Tout alkòl yo depi li eksesif, tout dwòg yo an jeneral yo jwe on gwo yo jwe on gwo wòl nan enfètilite. Donk se jiji anfòm. Map pale wi doktè.
Kisa koz fi a kòmsi l toujou gon anvi?

Ou konn ou twouve sa lakay fi ki genyen twoub sik yo, sa vle di twoub règ yo. Ou konn gen nòmalman san an pa vini de manyè likid. Men san an nan règ la tou li pa sipoze de manyè likid tou paske se yon kouch, m te ka di andomèt la se yon ti kouch m te ka di ki plizoumwen epè. k ap dekole, dèfwa andoumet la konn dekole an blòk epi ou wè san an genyen dè dè dè m te ka di dè plak oubyen dè dè dè boul ladan l se pa tout fwa si si boul san akonpanye avèk doulè oubyen ou te gen yon mwa oubyen de mwa ou pa wè règ la li s on pwoblèm men si se kouch andomet la menm ou wè ki dekole Le plus souvent e li pa li pa li pa yon pwoblèm. Doktè eske baay sa e ti fi. Eske baay sa retise vre kom si ti fi a depi l ansent li di l toujou gon tras anba vant li. Wi vant la vin tire.
Gen yon kantite chanjman. ki manifeste lè yon fi ansent, dèfwa ou konn wè ou konn wè yon tras vrèman, li rele lin brin abdominal, donk se yon Ki koulè l konn ye vre? Ki lin nan? M pa konprann nan, ki sa l ye? Lin brin, sa vle di anba vant fi a, kòmanse sou pibis lan monte jis anba lonbrit la ou wè yon tras, yon tras mawon, se yon nan siy gwosès. Men an Ayiti nou di depi ti tras sa se fi oubyen te ti tras sa se gason, Men yon fè sèten, li pa janm pwouve ke depi w gen tras la w ap fè yon gason vre oubyen w ap fè. Se yonn nan siy ki di fi a ansent, men se pa.
N ap salye tout moun k ap swiv nou sou live, sou live Facebook yo. An nou salye Solo Rider, anfòm, Harold Janvier, Elmine Laurent, Salut, Mackendy, Mackendy anfòm, se Jiji Montréal, anfòm, anfòm. Epi genyen on pakèt moun kap poze kesyon alezi doktè genyen yon zanmi la ki di nou ke eske yon fi yon fi ki ap fè spò anpil ki ap fè de gwo efò eske sa ka rann ni steril eske sa ka fè li pèdi yon ti moun ki te an fòmasyon nan ekòl
e ann di tout lakay gran espòtiv yo. Kòm n ap pale de enfètilite lakay fi, gran spòtif yo konn natirèlman anfèt yon ti jan difisil pou fè timoun paske lefèt ke kò a an egzèsis anpil, kantite òmon ki pou sekrete pou jwe yon wòl nan sik yo li konn yon ti jan diminye. Donk natirèlman ou konn jwenn lakay gwo spòtif yo li yon ti jan difisil pou yo ansent. Men tou lefèt ke yon moun ansent epi ou ap. Adone w a dè egzèsis fizik entans, ok, li ka jwe yon wòl nan enfètilite. Ann di Serena Williams oubyen yon gwo basketez oubyen yon gwo foutbòl kote k ap, m te ka di k ap fè dè egzèsis de mizantren, sa vle di l ap chofe pandan yon semèn e l ap jwe dè match de 90, de 120 minit, ok, li, egzèsis fizik entans lan li pa, m te ka di an rapò, li pa yon bon faktè pozitif pou yon gwosès. Ok anpil moun ka poze kesyon san pwoblèm ke sou Facebook ou byen su WhatsApp yo kapab pase sou 46 94 20 20 ou ankò sou 38 98 75 75 nou pa gen anpil tan ankò ti sè on ou la pawòl granmoun nan pou jodia. Pa granmoun bon chan e tout on soti pi wo pran pi gwo so se pote pawòl granmoun nan pou jodia tout on malere malere pran so bwogi pran cho seval eben gran nèg menm li pran so avyon li pran so djèt epzanp yè Nan sak rive la yon gwo nèg ki gen anpil lajan ki gen anpil non dans le monde ebyen yè misye fè tout le monde ebyen kriye kote ke li soti nan yon elikoptè avèk 8 moun ebyen yo mouri la se Kobe Bryant donk malere li menm tout an soti pi wo ou pran pi gwo so se.

E kantite spèm nan tèlman minim donk se kòmsi li pat genyen. Donk kisa ki ka bese kantite espèmatozoyid yon gason ap pwodui? Lepi souvan se kapab yon enfeksyon, li kapab tou yon fonksyon òmonal, sa vle di yon bès de testostewòn oubyen yon moun kap travay nan yon kote kote. testikil la li soumèt a de tanperati vrèman elve, paske testikil la pa mache avèk ni twòp fredi ni twòp chalè, sitou twòp chalè kapab kontribye a tiye spèmatozoyid yo oubyen a redwi pwodiksyon spèmatozoyid yo, men se yon kesyon kote yon iwològ ta mye plase pou li bay de detay ki pi Men doktè, banm mande w sa, eben ann di souvan moun yo nan lari a konn di si yon nèg ou monte yon motosiklèt ki cho, si w al chita yon kote ki cho ou ka gen pwoblèm, eben kèlke pa sa tou li ka deranje, fò w kontwole ki kote w ap chita, ki kote w ap m pa konnen ekspoze tèt ou. An nou di ke
testikil yo ki se ti boul ki gen, ki lye, ki anfèt ki fèt pou pwodui spermatozoyid yo, yo sansib a a dè chanjman de tanperati. Lè kò a twò, lè ou twò frèt, yo gen tandans monte pou yo atache bò kò an, e lè kò ou twò cho, yo gen tandans desann nan boul grenn nan. Donk, tout varyasyon de tanperati trè sansib pou testikil yo e jwe yon wòl enpòtan nan pwodiksyon e nan lavi spermatozoyid la.

Dènye premye jou l te gen règ li a. Se sa ki enpòtan. Gade baba. E la mijòl gon pa on bagay senp on moun li ka fè. Gen on tès de patènite, on tès adn. Men bagay m bay men tès patènite a, li koute ant 28 a 30 mil goud. Sa vle di si timoun nan pou ou, ou pèdi 30 mil goud. Mwen sa menm ke timoun nan. Mwen yon timoun mèsi Bondye. N ap pran dènye kesyon. An n pran dènye kesyon nan la. Pale kouman ou ye? 98 75 75 zan. Mwen kouzen.
Granma.
Ki kote wap voye moun yo la nan lekòl la? E mwen menm jèn fi, jèn gason e kote nou nou pa ka al pa al aprann yon metye ok m kenbe sa nan tèt ou m toujou di nou e sak nan tèt nou k met nan pòch nou enben ou menm ki dèlma 12 la nimewo 19 nan e nan lokal enstitisyon miks frè jan batis

34 76 42 50 epi m tou ba w yon oksyon rapid. Justement ti sè yo n ap vini yon ti moman toutswit. Doktè Jean genyen yon zanmi la ki ap koute nou nan zòn Rue du Quai n ap salye tout moun ki nan Rue du Quai k ap koute nan moman an ki di si yon fi tonbe pandan li chak fwa l ansent li tonbe timoun nan tonbe.
Jezi! Koman l tonbe a?
Eske pwoblèm nan se nan fi a l ye oubyen se tonbe depi yon fi ansent tonbe l ap pèdi yon timoun? Anfèt, ann di yon fi ki gen dè avòteman espontane oubyen dè avòteman repete se yon ka m te ka di enpòtan ke ou ta sipoze fè dè swivi pou li. Swivi an kisa l ye? Konnen ki premye fwa moun nan te ansent e kisa k te pase nan premye. Men se lè so wi l pran doktè, doktè li tonbe. Li tonbe pye l chape li tonbe. Chak fwa nan sèt li tonbe epi li pèdi timoun an oubyen? E mesye a bouche an e dam nan. Li pran chòk.
Anfèt sa ka rive yon fwa men li pa ka rive de manyè repetitiv. Èske ou konprann? Bon moun. Anfèt èske tonbe a se chak fwa l ansent li pèdi gwosès la li san vin sou li epi l pa ansent ankò? Yo konn di timoun nan tonbe tou an kreyòl oubyen èske se yon chute sa vle di l pa mache se glise?
Ok donk mwen menm sa dan la pratik mwen toujou trè an tou ka yon ti jan prekosyone lè yon moun di m e ke li te fon glisad paske nan langaj pa m nan sa m tradwi lè moun nan di li te ansent epi l tonbe san vin sou li a se le pli souvan se yon avòteman volontè a e di moun nan pran medikaman an pou l Ou retire timoun nan epi li pa ka di w sa kòm medsen epi l di w se yon glise l te fè oubyen se yon tonbe l te fè. Sèt, yon moun ki ansent ou fè yon gwo chit, ou tonbe nan yon eskalye oubyen ou tonbe sou moto, li pa swetab paske li ka antrene yon avòteman men sa konn rive tou yon moun tonbe epi li pa gen anyen. Donk lefèt ke ou di moun nan ap tonbe, anfèt. Moun nan tonbe. Bon, an fèt, se konsa kesyon an te vini. Se konsa kesyon an te vini. Donk, li manke klarifye. Wè, e ki nimewo de telefòn? E si anpil oditè k ap koute la a vle kontinye konvèsasyon sa a avèk ou, doktè, se nan ki nimewo de telefòn ou disponib? E, donk, mwen disponib nan 42 73 29 78, e nimewo sa a li gen Whatsapp. sou li men dè fwa sa mwen yon ti jan twouve se ke gen moun ki bezwen dè konsiltasyon dirèkteman sou whatsapp la li mye si w gen yon pwoblèm ki pi serye ke w pase ke w pase wè nou nan kabinè medikal ok reprann nimewo a ankò doktè 42 73 29 78 se nimewo sa ke mwen disponib sou sou. sou telefòn, sou WhatsApp, e kabinè medikal mwen nan Pòtoprens li Delma 19, rue Virginie Sans Peur, e tou fasil, an tou pre de GIA an fas lopital La Trinite, nimewo 5, oubyen Gonayiv nan Optimum Sant Medikal. A Pòtoprens se dimanch, dimanch, lendi, madi, mèkredi. Epi bon chè kèm di moun yo, kèm di moun yo tou, nan menm sans Grand map pale a tou, ou menm ki bezwen aprann e oto ekòl, kosmetoloji, teknik, wendoz, kamyon, traktè, agrikòl,

Traktè rele konnya epi di se radyo mega ki voye w wap jwenn demi bous bous Megafon. wap jwenn kèk bagay Diri yo ki se megafon yo te di nan espas sa. E delma 70 rele yo mezanmi nan 36 87 50 50 pou repare matla achte matla jan w vle Se li yo ye. Mèsi bokou tout moun ki tap swiv show sa a mèsi doktè Jean mèsi lami jòj mèsi anpil e granma tout moun ki tap swiv show a nap wè demen swa sètènman e demen swa nap gen pou nou wè on sijè ekstrèmeman enpòtan avèk on spesyalis nan kesyon devlopman e edikasyon e nan nivo ptit anfans e. Nou ap viv nan de espas ki redui, ki piti, e nou gen timoun tou. Kijan pou nou fè pou nou edike timoun yo san ke nou pa ekspoze yo a de bagay yo pa sipoze ekspoze pandan laj sa a? Gon fason nou ka fè, genyen de astis, gen moun ki etidye pou sa ki pral konseye nou. Tout manman, papa, pitit, li enpòtan pou nou tande cho sa. Demen swa, non pa m se Wenderson Beauchamp. Demen swa. Babay. Nouvelle de l'année, la BIH Mastercard vous présente Contrôle et Alerte, la toute nouvelle fonctionnalité de sa plateforme de banque en ligne BIH Connect. Contrôle et Alerte vous donne le plein contrôle sur votre carte de crédit ou carte prépayée. Avec Contrôle et Alerte, ou ka dezaktive kat ou an ka yo ta vòlè l oubyen w pèdi l. Ou ka reyaktive l lè w vle. Lè w ap vwayaje, pa gen afè rele bank ankò. Otorize avèk yon grenn klik peyi ou vwale a.